M renmen sa fèm kwè nan pawòl ou yo. M pa konn pou yon moun kap gade m pa di yon moun kap gade pou kwè men m se yon fanm m fanm edike a m kwè nan konesans ou te di m yo m al tande epi m wè yo. Pale avè nou. Sa vle di de òganizasyon ki ankò se 3 peyi ki dèyè Guy Conille la endirèkteman. Ou genyen Ostrali. Ou gen angletè, lèzetazini, kanada paske do mouri nan fim nan. Li pa la li pa la wap byen pale li pa la. Non paske gang gang ki genyen resous e ki gen konpayi min sa yo, yo nan konpetisyon avèk konpayi minyè kanadyèn. Sa vle di yo pa vle. Konpayi kanadyèn el pran monopoli an Ayiti. Ok sa vle di yo nan goumen se sak fè Canada pa ladan. Non se konpetisyon pa gen demokrasi pa gen anyen non cheri se konpetisyon pou laksè de resous minyè. E nou gen bagay nan men nou.
Moun pa tande ou gen ou wè Bill Gates ou pa tande pale de Bill Gates pa vre de Ayiti ou pa tande pale de Elon Musk pou Ayiti se 2 pi gwo konpetitè kap goumen la yo chak gen yon konpayi. y ap finansye gouvènman isit, y ap fè lòbi pou se yo k ap jwenn kontra.
Bilyonè yo wi.
Wi, paske yo bezwen resous, yo bezwen matyè presye yo pou yo fè elektwonik, kondoktè elektwonik.
Ok.
Sa vle di, kounye a la, 2 pi gwo aktivite de chwa pou yo, mesye kote y ap goumen kounye a, se Kongo avè Ayiti. Gon batay dè bilyonè wi pou Ayiti avè Kongo la. Paske pou laksè de matyè premye. Laksè de matyè premye. Yo pa vle Ayiti, imajine w. Mwen menm se yon bagay m toujou renmen pale, mwen menm toujou bay renmen bay yon ti egzanp pou moun ki pa konprann sa k ap fèt la. Lynn imajine w ou genyen yon teren ki nan yon bèl pozisyon, an men Tout vi tout moun nan zòn nan gen bèl teren wi. Men teren w lan se li tout moun. Depi w pa nan zòn nan se teren sa tout moun di ah teren sa son teren m renmen. Epi gon sechrès ki gen nan zòn nan. Sèl kote ki gen dlo se sou teren w lan. Men ou menm. Ou di a bon m al chèche achte bon m kòmanse jwenn lajan pou m achte materyèl pou m fouye ponp paske s on bèl pwofi. Tout moun bezwen dlo. Si m fouye pi dlo a, kounye a m ap ka vann dlo, m ap ka bay timoun nou manje, pi dlo ap la pou lavi. Epi ou tande majistra zòn nan di w ou pa ka fouye dlo non, ou pa ka gen dlo pou gen teren An menm tan, dlo se byen leta.
Tè pa mwen ou te moun ki te pou wa wi. Kounye a la yo di w si pou w pran aksè avè dlo a, se prezidan peyi a ki pou ba w aksè avè yon konpayi. Kounye a konpayi a vin fouye tè a anndan kay ou pou l pran dlo a, l ap al voye dlo a nan ofis li. Kounye a la ou menm pou w al achte bokit dlo a, pandansetan dlo a pou w vin mennen l lakay ou. Sa vle di kounye a la, si ke w gen malè ou al achte yon ti ponp pou w vin fouye, ladwann yo kenbe l, yo sezi l paske ou pa otorize pou w antre ak bagay konsa isit. Kounye a la, si w fè l pa kontrebann, leta vini, yo sofistike, yo konfiske l. Paske yo di w ou an vyolasyon de lalwa, yo pap ba w ki lwa paske li pa egziste vre. Se ou menm y ap anpeche. Wi se vre, nou toujou an vyolasyon de lalwa, pa konn lwa. Pou yo di w konsa la, Nou ka fon dil avè w. N ap ba w yon boutèy dlo gratis chak mwa. Men w ap achte yon doum chak jou. Wap byen pale wi, epi m toujou ala merci. Kounya la gen moun kap di w. Ou konn a kisa map panse? Pwòp lame pa nou n pa ka genyen. Epi tou se Kenya. Non se pou sa yo pa vle nou fè lame. Se pou sa yo pa vle nou fè lame. Kenya pa la pou anyen, Kenya la pou vin pwoteje
espas aeryèn. epi Fè lè eleksyon. wap pale w de de non ki eleksyon sa kenya pa nan afè eleksyon cheri kenya pa nèg yo pa gen afè eleksyon non 2026 wi gari gari cheniy m te di nou e gari cheniy pa vin fè eleksyon son Li lap li vin li fè di pawòl la wi li pa rapò a sa l m te di jwenn nou gari a pral mande plis tan l ap al di w eleksyon pa wi fizib E men kisa nou wè Gary di, m di nou sa 10 jou anvan Gary ale Ayiti wi. M di Gary gen pou l antre nan 90 jou li gen pou l di w e eleksyon pa fasil jan l te panse a, l ap bezwen plis tan. Paske sonje m te di nou 2026 se plan sa yo genyen pou yo ban nou yon lòt tranzisyon ankò. Kounye a se yon lòt tranzisyon y ap ba nou ankò an 2026. Se plan blan sa.
Toutotan nou nan tranzisyon, pa gen taks k ap peye, peyi a an ensekirite, tout moun an ensekirite, tout moun an ensètènte, tout moun ap kite peyi Dayiti, pi gwo achivman w fè se yon paspò, paspò a vin pi aksesiv, vann tout ti tèt, tèt nèg, dola ameriken ou pa gen aksè avè l, se sèl peyi nan mond lan ki pa gen sanksyon ameriken, ki pa anba anbago, ki pa gen dola.
Non Jezi. Ok sa vle di yap kreye yon kondisyon pou yo fèl envivab ou menm nan pou paka viv pou di a m pa peyi sa monchè m bal vag kounye a lèw fin kitel nostalji ap trvy pou yo diw oh men konbyen pwojekti resous an ayiti Se plis pase prèske 2 mil milya de dola wi.